Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, c'est avec vous Eufemie qui pote yon bel ti vidéo pour nous. Avant que m commence, mwen vle pran yon ti tan pou mwen di merci avec ou menm ki deja abonné avec channel la. Et si wap gad vidéo sa, ou poko fè sa, ma bo 5 secondes comme d'habitude. Ou pap regret, ou met kwè m. Ou fini? Ok, jan nou ka wè nan tit vidéo a, Mwen pral mete yon bèl perik nan tèt mwen. Se pa premye fwa ke map fèl sou chanèl la, mwen fèl deja. Ann gade kijan evolisyon an ye. M kwè m fè sa 2 fwa deja, sa pral fè twazyèm fwa. Ann gade kijan mwen evolye. Ok, banm montre nou. Say hi. Sa e cheve ke m pral mete la. Aww. Mannequin sa li rele Stacy ok say hi to Stacy hi yes nou pral komanse mwen pral fè yon oh bouch mwen tale wi bouch mwen mwen pral idrate bouch mwen bouch mwen blanch oh avan kem metel gen moun ki ap mande eske gloss mwen yo Yo pigmante, yo bay bouch ou koulè. M pral montre nou yon bagay. Ou wè? Sa, sa se yon nou collection, sa se yon nouvo koleksyon. L ap soti trè trè trè trè byento. M pral montre nou. Li poko sou sit la. Gen yon de, eske l bay koulè? Eske glòs mwen yo klere? Nou anba? Nou anlè a? Hum. Nou menm na jije. M ap pale anpil. Ok, jan nou ka wè nan tit videyo a mwen pral mete Yon peruk nan tèt mwen. Humm nou konn pwosesis yo deja, nou konn pwosesis yo deja. E m panse gen kèk ti bagay ki chanje, m panse ke m vin yon ti jan pi fò. So, rete swiv ansanm avè m. Ok, pou nou kòmanse, n a pral pase yon ti alkòl devan. Tèt nou. Poukisa? Se pou nou ka netwaye, tankou si n ta gen pomad, lwil, si n ta gen grès, tankou si nou gen makiyaj, pou n ka prepare devan tèt la pou n ka mete glou an. Si nou mete glou an konsa pou nou kole perik lan, li p ap rete. Ok, donk nou sipoze netwaye l dabò. Lè m fin netwaye l, mwen pase yon. yon glou jèl, yon glou jèl devan tèt la mwen kouche tout pebiyèr yo. E answit mwen mete kap mwen epi mwen pral flite gad toubi sa ki se yon kòl pou m ka kole kap la devan tèt la. Make sure ke lè nou fin nou mete flite glou an, nou ka wè ke m met tèt mwen pa dèyè, se pou l pa koule nan fwon, nan vizaj mwen. Make sure ke nou seche glou a, byen seche, ok, fòk li byen seche, byen seche, eske nou tande, fòk nou byen seche. Lè nou fin byen seche l, nou pral koupe kap lan. Ok. Nou wè li byen seche. N ap wè lè l byen seche, n ap wè li rèd. N ap wè devan tèt nou kote nou flite glou an, n ap wè li rèd. Kòl lan, kote nou flite kòl lan, nou sprey kòl lan, n ap wè li rèd. Kounye la mwen koupe zòrèy la pou mwen ka koupe kap la. Si nou vle nou gen dwa koupe zòrèy la dabò avan ke nou flite l. Donk mwen menm m toujou fè sa aprè, bòt m pa konn poukisa.

Vwala, se avantaj sa nou genyen lè ke nou koupe zòrèy la avan ke nou mete glou an. Bò tèt la, la. tou kole. Tankou apre sa la lè m fin koupe kap lan, mwen al reflite glou ankò pou l ka bò tèt lan ka byen kole. Nou konn wè, nou ka wè nan lòt video avan mwen konn koud dèyè tèt la, nan video sa mwen pa koud li, poukisa se paske dèyè tèt mwen cheve m konn grate m, lè konsa fòk mwen jwenn yon espas pou m foure men m pou m ka grate. Tèt mwen. Se pou sa ke mwen pa koud li ankò. E kounye la m ap netwaye kote n ap wè m gen rezidu blanch n ap netwaye kote kòl lan li rete devan tèt lan. Apre sa. Lè n fin byen koupe kap lan, kounye la m bral pase yon fon de ten. Yon fon de ten li mat. Ok, make sure ke nou pase yon fon de ten ki pa gen grès ladan. Sa li menm se mat li ye, li pa vreman gen grès. Mwen pase yon fon de ten ki yon ti jan pi nwa pase m. Ok, lejèman, ki lejèman pi nwa pase m. Pou kap la l ka vin parèt menm jan avèk po tèt mwen. Vwala. Sa se lè m fin parèt, m fin pase fon de ten an, nou ka wè m tankou yon moun tèt bòl. Kounye la mwen pral pase kòl, m panse ke nou wè. M'pase ke nou wè ki kòl ke mwen pase. Mwen pase kòl la 2 fwa. 2 fwa nan tèt mwen. Mwen mete li tou pre, tou pre kap la, yon ti jan tou pre kap la. Sil te plè, pa pè mete glou devan tèt nou. Gen moun ki di rache cheve, non. Glou yo pa rache cheve, se ou menm lè wap retire Peruk la nan tèt ou ki pa konn kijan pou retirel ki fè li rache chevew. M fin pase glou an avèk yon ti spatul mwen byen netwayel mwen fèl plat plat plat plat plat plat plat m pral kitel sèch ou ka kitel sèch oubyen ou ka pase sechwa men kijan l vin parèt m te wèl te blanch talè an kounye al vin parèt transparan. lè l fin sèch. Epi m pral repase kòl la yon dezyèm fwa. Yon dezyèm fwa poutèt pou perik lan li ka fè yon semèn oubyen 2 semèn nan tèt mwen pou l ka byen rete, byen kole nan tèt mwen. Menm si w al nan lanmè, w al nan pisin, li pap dekole. Ok? Ou kite l sèch, ou fin pase l yon dezyèm fwa, ou kite l sèch. E answit nou pral kole perik lan. Lè n ap kole perik lan, make sure ke nou kole yon bò. N ap kole nan mitan. Pou l byen plase, fòk nou byen detire lès lan ok byen detire le san nou fin kole nan mitan apre sa nou pral kole yo bò pa bò make sure ke nou byen detire le san pou nou mete le san nan plas li pa enkyete nou si nou pa mete l nan kòl lan Make sure ke nou byen mete peruk la nan plas li apre sa si gon ti kote k pa kole na pral kole l apre. Nou wè lè m fin byen detire l mete l nan plas li mwen pase peny lan pou m ka fè peruk lan kole nan po tèt la. M fin met em kole l yon bò apre sa m pral kole lòt bò a. Se pa kote kòl la ye ki enpòtan, se jan ke perik lan li plase a se sa ki enpòtan, m ap ret di l ankò. Make sure ke nou byen detire perik lan, byen mete l, apre sa si gon kote kòl la pa rive nou menm na pral remete l apre. Lè m fin kole l m pral fè menm pwosesis lan, m pral pran yon ti pen, m pral pase l ladan l pou l ka byen kole nan po tèt la. I mean nan fon. Mwen fin kole l. Mwen kite l sèch. Kounye la, mwen pral koupe les la. Nou ka wè m koupe les la de bò. Paske li vreman pi fasil lè m fè sa. Gen moun ki koupe l nan mitan. Men mwen men mwen koupe l de bò. Paske li vreman pi fasil pou mwen pou m koupe l konsa. Chak moun fè afè yo. fason pa w, jan ou vle, but se konsa ki pi fasil pou mwen, donk se konsa ke mwen fè l. Paske m pa yon pro, ok. M ap vin yon pro wi, m poko, m ap vini. Lè m fin koupe les lan, mwen mete yon bad elastik, ooh, ok. Mwen mete yon bad elastik. Pou lesan ka byen, pou l ka, pou lesan ka melt ansanm avèk glou an, ansanm avèk po tèt mwen. M ba l, li cho nou ka wè m ap fè grimas, se paske se chwa li vrèman cho. M mete l sou cho, cho, cho, cho, cho pou l ka fonn kòl lan. Donk vou vwayè. Period. Kounye la nou pral fè baby hair nou. Nou pral fè baby hair nou. Baby hair la vreman pran tan. Fò pran san ou pou fèl. Pral moute nou ki jan mwen koupe. Make sure ke nou koupe devan tèt la. Kout kout kout cheve an kout kout. Tank ou koupe pi kout se tank la paret pi naturel. Tank ou kite baby hair la pi long se tank li pa paret naturel. Ok. Tank nou koupe l pi kout, l ap parèt natirèl, tank nou koupe l pi long, l ap unnatural. M ap montre nou jan mwen koupe yon bò, apre sa m pral fè lòt bò a dèyè kamera. Donk nou pa bezwen prese, se pran san nou, fè sa ke nou ap fè. Nou ka map gade lòt bò, se nan yon glas ke map gade, m pa gade kamera pou m ka byen wè sa ke map fè a. Okrr. Avèk yon lòt ta body epi jèl, ekojèl ke m pase ladan l. Mwen pral fè baby hair yo, m pral fè l dèyè kamera paske pwosesis sa li vrèman pran m tan. Donk si m mete l nan kamera pou nou genlè se yon videyo apa pou m ta fè pou videyo a pa two long. A tout a lè. I am back, back, back, back, back, back. Nou wè avèk yon twal saten, yon bad saten. Mwen pral mare, mwen pral mare devan tèt mwen pou baby hair yo, pou dan fas yo ka seche. Kite yo sèch, byen sèch, byen sèch, byen sèch. E wala, je swi de retou. Mwen wetire bèd lan avèk prekosyon. Se kon sa ke li soti. Nou ka akonye la jan devan tèt mwen paret. Mwen pral te kole dan fans yo pou l ka parèt natirèl. Gen anpil moun ki pa konn sa. Ok, sa se poul ke m ap ba nou. Lè nou fin fè bebièr yo, nou ranje yo, yo sèch, fòk nou dekole yo pou l ka parèt natirèl. Eske vou konprone? Jespèr ke wi. Kounye la mwen pral prepare cheve an. Se yon trè bèl cheve. Mwen pral prepare l lè m fin fè bebe a lan. Mwen pral prepare l, mwen pral pase fè la dan, mwen pral fè yon. Yon bann bagay an nou suiv ki jan sa ap ye. Ok. Sa se yon wax stick ke m pase nan cheve an. Lè w pase sa la dan, l ap fè cheve an klere. Si gen ti plim, l ap fè l kouche lè w ap pase. m pral pase yon fè cho ladan l, lè m pase wax lan, lè m pase fè a, nou pral wè diferans lan, nou wè kijan l ye kounye la, m fin pase wax lan, kounye a m pral pase fè a, yon fè cho ke nou menm nou konn Ayiti, si n pa gen kouran gen ki nan chabon, mwen pase fè a, li fè cheve a klere, li fè l soup, li ba li, li ba l, li rete avèk fòm ke ou menm ou ba li an, li fè cheve an plat, tankou son cheve straight li ye.

Se sa li ye nou aprann yon pil bagay. Vwala nou ka wè tout ti. Ok guys sa se rezilta final la. Nou wè baby hair yo. Nou wè. Se konsa m mete cheve an. Sa se koulè l. La fon ti vèl pou nou wè. Si nou te renmen videyo a, ba li yon like, share, komante di m sa nou panse. M ap di nou a la pwochen pou yon lòt ti videyo ankò pi enteresan. Bye!